Men bon jan enfòmasyon matmwazèl se mesye. Gwo kouri nan Kenskòf, plizyè elikoptè anlè ap tire bal sou bandi nan Kenskòf daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou la, ebyen bandi nan Kenskòf pa gen kote pou yo met kò yo, plizyè elikoptè twouve yo anlè ap vide bal sou bandi nan Kenskòf plizyè dwon ap tonbe bagay yo vin pi mangonmen nan Kenskòf aprè ke bandi viv ansanm yo te fin boule kay Alix DJ Fizeme nan Kenskòf ebyen nou konnen Alix DJ Fizeme ki te antre nan peyi Lèzetazini ebyen nan moman sa la bandi viv ansanm yo gen pwoblèm nan peyi Dayiti ebyen la elikoptè ebyen pa gen moun ki konnen kot elikoptè sa yo te ye. Ebyen elikoptè anlè ap vide bal sou bandi viv ansanm yo ebyen nèg sa yo ki pa genyen kote pou yo met kò yo daprè enfòmasyon toujou genyen dwòn kap tonbe nan kenskòf e dwòn sa yo yo fè plis enpak ke premye dwòn ki te konn tonbe yo a chak fwa dwòn yo tonbe se wololoy se lòbèy ebyen mèdam e mesye pèp moun kenskòf ebyen se kontan ebyen pou jan dwòn yo ap tonbe ap sakaje bandi viv ansanm yo medam e mesye bagay yo konplike ebyen genyen yon foto ki viral sou rezo a ebyen kote medam e mesye ebyen yon moun ki ame jousko dan ebyen ke yo te wè bò kote babekyou avèk plizyè lòt ebyen nèg ankò Ebyen anpil moun ap di se Izo men jiska prezan genyen anpil ankèt kap mennen pou konnen eske vrèman moun sa ki anba rechany ebyen swat sa eske se Izo vilaj dedye ebyen medam e mesye yon enfòmasyon ebyen ki konfime la medam mesye. Genyen lopital Beraka nan Laprint Dèpalmis nan Nòdwès peyi Dayiti ki anonse ebyen lap fèmen pòt li ebyen aprè ke lapolis te fin arete yon doktè chirijyen ebyen kote yo te met doktè sa ki tap fè yon operasyon ebyen doktè sa ki tap fè yon operasyon ebyen pasyan an te mouri nan men doktè a kote daprè tout detay ebyen. kote moun sa e byen yo tap retire e byen on yon bal bò kou li kote li te pran bal bò kou e byen pasyan te mouri nan operasyon an medam mesye e byen daprè detay sa yo e byen aprè ke la polis soti nan pòtoprens vini arete doktè sa e byen medam mesye e byen e byen tout doktè nan lopital pral beraka la print ebyen yo deside ebyen antre yo pou yo pa vin travay e yon bagay ki ka pral mete lavi popilasyon an an danje ebyen si tout fwa pa gen en lopital nan zòn nan ebyen nou deja konnen daf zafè sante nan peyi dayiti se gwo koze ebyen medam mesye ebyen poun kapab fèw konnen ebyen doktè sa ke e lapolis arete a medam mesye. sa ki pral afekte ebyen lopital ebyen medam zye mesye la pwent de palmis ebyen ebyen non doktè sa se doktè achelis ebyen ki se yon chirijyen ebyen medam zye mesye bagay yo konplike ayiti peyi difisil an tande ansanm ki sa kap pase nan peyi dayiti. Reginald Boulos, ebyen nap do ke depi yè nou te gentan anonse li, Reginald Boulos ki transfere depi yè swa nan yon prizon federal nan North Miami. Daprè tout dènye enfòmasyon Reginald Boulos soti nan prizon ice ebyen koulye a li nan prizon federal li pral reponn kesyon kriminèl ebyen e m panse ke gen anpil moun ki yo menm ki di ebyen nou mèt kòmanse bwè. Ebyen enfòmasyon sou Boulos, ebyen Boulos ebyen ki li menm ki brize gwo palmarès Ozetazini, ebyen 4 diferan prizon nan 6 jou, ebyen li nan 5 etwal, ebyen depi yè swa, ebyen twalèt an fè, kabann san dra ak yon ti fenèt, ebyen pou doktè a li menm li kapab gade. Ebyen lòm dafè Reginald Boulos est transfere dans une prison fédérale à Miami. Reginald Boulos ebyen li pa nan sant detansyon du Haye se depui ebyen yè swa ebyen se enfòmasyon sa ke on pou on on sous pwòch ebyen fanmi an li menm li te bay radyo tele metwonòm ebyen ki li menm ki yon lòt fwa ankò konfime sa pou nou ebyen nap di w ke pou kisa on tèl desizyon se anpil kesyon ke ebyen jounalis sa yo ap poze eske dosye a li menm li pa yon dosye imigrasyon ebyen m panse ke e nap genyen pou n kapab genyen ebyen plis enfòmasyon toujou ebyen nan menm kad Ebyen dosye sa, ebyen nan menm dosye sa, ebyen Djimi m panse ke genyen konfrè nou Valéry, e Valerio ki li menm ki te lage yon video kote ke li menm nan video sa li menm li ta di ke ebyen bagay yo melanje. Bagay yo yo melanje ebyen pou ebyen mesye Reginald Boulos ebyen si n ta swiv ebyen e Valerio Saint Louis ki li menm se konfrè nou e ki genyen anpil detay e sou e dokiman e kote ke nou pral prezante w la eben li menm li t ap pale nan kad dosye Reginald Boulos la kote ke depi yè nou menm nou te e fè w tande kòman sa li menm li te ye. Lòt enfòmasyon toujou eben nan menm kad dosye Reginald Boulos eben n ap di w ke genyen gwo van divizyon nan mitan e jounalis yo kote ke e gen de jounalis ki yo menm ki poko kapab pale Ebyen e de e dosye sa? Ebyen si n te su Reginald Boulos te avwe li gen yon relasyon avèk gwoup gang yo e wi m panse ke e nou sonje ke te genyen Reginald Boulos ebyen e Jimmy m panse ke se te nou emisyon e e avèk yon konfrè nou kote ke li menm li t ap pale ke l gen relasyon avèk gwoup gang yo ebyen si n ta gade ebyen videyo sa e Jimmy. Nan videyo sa, ebyen Reginald Boulos li menm li te avwe ke li menm li genyen de kontak, li gen de relasyon ansanm avèk ebyen gwoup gang yo o nivo de peyi a. Ebyen e kote ke e nou e konnen li menm li eseye kite nasyonalite amerikèn ni, li vle pou li menm li te pran nasyonalite ayisyèn, ebyen poukisa? Ebyen e Jimmy M pa konnen si w gentan pare pou w ta fè moun yo viv kote ke nan yon emisyon, ebyen se yon emisyon san fen m su sa wi, sou yon stasyon sè o nivo de kapital ayisyèn nan kote ke lè sa li menm li te nan emisyon an li te avwe ke li menm li gen kontak avèk kèk mesye nan gang yo e Jimmy. Yo di Reginald Boulos, Doktè, antreteni de relasyon avèk de moun anndan Site Solèy, de moun nan katye popilè yo ki ame, ou finanse yo pou yo fonksyone. Eske se vre?
Ban m reponn ou trè klè sou sa. Wi, e m panse ke e nan. Site Solèy a kote m te fè 14 zan e m gen relasyon avèk ti Ougan.

Wi paske se popilasyon dezerite a map ede. Se moun ki pi pòv yo map ede. Moun ki pou pòv ko sot ap di ke se yo pou te jwenn kòb ona a, se yo map ede. Donk ou ta ap ede yo jwenn kòb ona a pito. Non non non non se pa kòb ona a pa pou sa. Se devwa responsabilite sosyal mwen. E sa m pa gen pwoblèm avèk sa ditou ditou. M pral rakonte w istwa pou w ka konprann. Yon lekòl Site Solèy ki gen 2200 timoun. Timoun yo pa peye ekolaj. Yo pa peye inifòm, yo pa peye dwa denskripsyon, yo pa peye manje. Yo jwenn manje chak jou. 2200 timoun. Ane dènyè nou fè 98 pou san de dapwobasyon, de reyisit nan nevyèm ane fondamantal egzamen nasyono.
Medam mesye nou tande e m panse ke banm repran son an pou nou paske gen yon moun ki dim ke yo pat tande son an two klè banm senpleman repran kelke segond pou nou touswit E efektivan lè ke misye konfime efektivan e li menm li gen de relasyon avek gang ebyen jodia la ebyen zo a koke nan gòj li sal te konn ap di yo ki tounen kont li ann tande byen. Pou dirije Robinos Doktè antreteni de relasyon avek de moun andan Site Solèy, de moun nan katye popilè yo ki ame ou finanse yo pou yo fonksyone eske se vre?
Banm reponn ou trè klè sou sa. Wi m travay nan Site Solèy.

Endividi a, li di tout sa n te bezwen tande yo. E m pa konn si w apre ajoute Salomon, jan nou tande l la medam mesye nou byen konfime pou ou e nan videyo sa ke nou pral tande la bò kote pastè Moïse ebyen ki konfime l pou nou ebyen se pa jodi a la fanmi sa ap koze peyi Dayiti tò se pa jodi a la ke yo menm y ap asasine e e pèp la. Ebyen si nap tande ekstrè sa, ebyen wi, lè Duvalier pou pa di François Duvalier, yo te, li te deja arete papa Boulos pou vòlè medam mesye. Eske nou raple nou nan ltan, lè yo te konn ap di papa w se vòlè, fanmi w se yon vòlè, se te yon ensilt, se te yon bagay, se te yon ont li te ye pou peyi an, pou fanmi an, ebyen lè Duvalier yo menm, yo te gentan konn kisa k Boulos yo, Ebyen misye te gentan revoke e papa kòm vòlè anndan 2 ti eksè sa epi pa la swit nap avanse pou ou lè nap di nou jodi a la gen seri de bagay ki rive yo pa rive pa aza ann tande sa. Sa w fè se l ou wè, sa w plante se l ou rekòlte, Ciboulin se t on sitwayen onèt. ki te la pou l te devlope peyi a pou fè sa ki dwat, yo pa t ap janm jwenn kote pou yo mete li nan prizon malgre dè milya ke li genyen. An jeneral ke tout moun konnen l ke la famiy Boulos kiyès yo ye, kote yo soti, listwa di li. M kwè papa l, Divalye te revoke papa l pou vòlò. E nou konnen an 2000 konbyen timoun ki te mouri nan kesyon siwo anpwazone. e ke yo pa janm rive jwenn dedomajman paske Boulos konnen kòman pou li kapab yon fwa ankò jwe avèk lajan l pou li kòwonp jij, pou li kòwonp tout moun. An jeneral ke nou konnen ke mesye sa yo se yo ki gen politik ayisyèn nan nan men yo, yo finanse ni kan de goch, ni kan de dwat, se dekwa ke nenpòt jan l tonbe fò l tonbe an favè yo. Dayè ke li pa etranj ke nou konnen ke misye te finanse nan. Vwala e medam mesye vwala jan n tande l la ebyen kanmenm e jodi a la nou ka nou kòmanse vle respire nou kòmanse vle respire e wi e Salomon m pa konn sa w ap ajoute e Boulos ebyen papa l bò kote lè Duvalier ki te mete papa anba kòd nan menm kesyon vòlè nan menm kesyon koripsyon e eksetera Duvalier pa t ap jwe.
E Jimmy, e la ankò, mwen menm panse ke jodi a la, papa vòlè, pitit vòlè, e bon pitit la genlè pi anraje toujou. E sou kan Duvalier a li menm, e sa te rive arive, e men men men lè yo te nèg ap vòlè sou Duvalier Jimmy, yo te gen dwèt long, men kan menm te gen yon lòt e pèsepsyon ki te kreye. O mwen wè nèg la te plis renmen peyi a, men kan menm, e li te gen dwa gen yon liy ke li te brize. E sa e yo tap fèl pran menl. Men ki diferan avèk Reginald Boulos li menm kap fè presyon e sou pouvwa kap destabilize pouvwa an Ayiti. Se 2 bagay diferan pa rapò avèk papal. E nou wè jodi a la e nèg isi yo vin pi gang pase e papa yo. La ankò Jimmy nou wè Reginald Boulos sòti nan prizon Ice. ki ale nan e yo voye l nan prizon federal. La, m t ap pale avèk plizyè moun, yo di mwen si yo voye l nan prizon federal, se paske ou konn fè de tranzaksyon de Ayiti avèk Etazini e ou nan ou nan blanchiman dajan. E depi ou nan blanchiman dajan, enben a enben la li pa gen anyen pou wè avèk ice. Men gen yon lòt dosye tou, kesyon asasina. Asasina Prezidan Jovenel Moïse se yon krim ke ki fèt, men depi ou nan kesyon asasina, lè sa ou nan kesyon federal, e pa bliye se yon krim transnasyonal. Enben, tout chaj sa yo diminye, gen 2 chaj ki kapab fè e yo transfere Reginald Boulos nan prizon federal. 1, kesyon blanchiman dajan, e lajan an lap bwase de Ayiti avèk Etazini, e de se de kòb e vye kòb, e kesyon dwòg la tou diminye. Dwòg la tou,